Sak gen la guys it's your boy Wendyy the rapper trapper mwen genyen
nap toujou genyen guys m vin fè nou wè bagay too cute vin fè nou wè bagay bebe vin fè nou wè bagay li batou.

Nan chanm nou te ye a, nou oblije bote nou vin nan chanm sa paske chanm sa pi laj, li pi bèl tou. Nou ka wè bèso bebe dèyè a la. Ou wè bèso bebe? M pa t bliye nou. M pa t bliye nou. Men kote m t ap monte bèso bebe a. Ann swiv.
Avan nou pale de bèso a, nou nan. Nan yon lòt chanm la. Nan yon lòt chanm. Nou bezwen wè nan ki chanm paske nou konn kay la pa fè nou nice. Yon lòt chanm, yon lòt chanm.
Ok? Nap moute nan chanm sa pito guys. Yeah. Pou plis espas paske lòt chanm nan pa tap ka pran bèso bebe. Li pi kwense. Li pi kwense guys. Ok? Se sa fè nap move nan chanm sa. Yeah.
So,

Mwen m kòmanse tou. Ket gentan mawon wi mwen m kòmanse. Bèso a kòmanse kanpe wi la. Bèso a kòmanse hehehehe. Wè nimewo 3 a sipoze nan bò sa. Nimewo 4 la sipoze nan bò sa. Sa vle di ke.

Vis B. Gwo kat la e se. Se. Kat la. Nou wè guys.
Sa e lajè a. A longè a. Gade bay, gade bay, gade bay guys, gade bay mwen ma kouzen ap fè nou wè la hein, gade bay Gen bay wi kouzen

E konsa l ye. Nou fè tout bagay yo nèt. Ok. Nou ka wè. Nou ka wè. Kounya nou rete matla a sèlman pou n achte. Nou ka wè. Gen bagay wi. Bebe pral gen bagay nan men l wi guys. Sa e liv sa a ki montre nou kòman pou nou fè tout bagay yo nèt. Yah! Ay bèso a.
Ok guys kounya nou pral wè avèk nou kòman mwen e Radada pral ranje chanm nan pou arive bebe fason bebe ap vin jwenn chanm nan ye ok pase nou pral fè ti dekorasyon tout nan mi an baw bèl swa pou li tou sa guys nap wè tout sa yo avèk nou e nou sot tande ke nou te gentan move nan chanm sa so nou te gentan met kabann nan konsa. Ou wè kòman l te gaje? Lè nou te gentan mete l konsa, bat, n ap oblije vire kabann nan. N ap oblije vire l. Paske.
Epi ankò tou guys, men jan yo te fè monte bèso a. Bèso a te monte nèt. La, nou ka wè, gen kote pou moun chanje bebe, konprann, chanje daypè, bagay sa yo. Bon, tout yo di konsa ke, Pandansetan map di sa tou, kabann nan ka vire men eske nou pap jwenn plas pou li pase se Dye sè a ki te fè nou pat jwenn plas pou nou te mete bèso a janl te sipoze a eske tiwa yo oblije retire tou fòn panse a sa pou nou pa fè kòve wi. Guys yo nou te pap pale avèk nou tankou nou gentan nou gentan wè tankou guys yo gen kontwòl ba yo mwen trivem li Tande guys lè mwen menm avèk Dada tap move nan chanm nan. Nou te gen difikilte akoz tiwa tiwa te fè nou pat jwenn ase plas epi dyesè a te la tou kounya mwen mete dyesè a anndan klozèt la nou ka wè guys mwen mete dyesè a anndan klozèt la so kounya m panse nou ta sipoze jwenn plas alèz pou bèso bebe a menm menm kel gen tiwa yo dada nap nap eseye pou nou ankò Micha. Se mwen dè kamera la guys se pa kouzen Kouzen Koman ou fè pa dè kamera kouzen Koman ou fè pa dè kamera kouzen Kouzen devan kamera guys Mesye Aaa kouzen

M vle wè sa. Guys depil pa metel koresponde avèl map Koman guys yo tap fè konnen kel te nan video a tou. Guys
depi nou pa wè kote map fè konsa. Li menm ki pa metel. Ya guys kounya nou pral try pou nou move bèso a pou nou retirel kote li a epi pou nou ka mete kabann nan sou konsa. Ok guys ann swiv avèm nou koman sa ap ye. Mwen gentan konnen ke se gason. Tout bagay se gason. Yo di nou bay fanm yo te ka rale tou. Yo pa di bouji nou. Bouji?
Yo m ka leve l? Li fou.
Ap gon blokaj wi.

Gade mizè nou guys. Mizè sou mizè. Pap kapap non. Pap kapap. Pa yon veze fè yon fò sa. Frijidè a kèm nan. Tout sa pa bezwen etire nèt. Mwen ba yon ma fè la guys. Mwen ba yon ma fè la. Yon e bal rale sa. Yon e bal rale sa. Non. Yon e fò bè swa. E bè swa ki pran tout plas. Pou kabann nan vire jan nou bezwen l lan. Bèso a si l pran plas sa la, l ap ka vire kabann nan alèz wi. Hein Dada? Dada, èske ou byen wè Dada? Ou wè sa n ap fè a la?
Wi.

Kabann nan gentan vire. Gras avèm epi Dada. Tokyo t pa fè anyen. Hein Dada? Dada wi? Wi wi. Kabann nan. Kredi a, banm kredi a. Banm kredi a Dada. Sa pa vire? Non, banm kredi a.
Esplike guys yo sa m sot di w la. Fè m tann Jezi di. Non, banm kredi a. Guys di konsa l ap mete tèt kabann nan konsa.

Sipoze kòt a kòt a kabann nan. Gen depanse la, banm kredim. Bernard di konsa, swa nou mete tèt kabann nan la konsa. La konsa.
Apre sa nou tap mete bèso a la, ranje bèso a la konsa. Epi nou tap mete vaniti a nan tèt la. Nan tèt kabann nan la konsa.
Ou pa konprann, fè vizyon travay. Ou mèt tèt kabann nan wap vire tèt kabann nan konsa.
Sa vle di la pou ki diferans ki gen si tèt kabann nan la ak sa. Paske, m pap ka desann kabann nan. Lè bèso a la, paske mwen menm si map dòmi nan kwen an la. Wè m dou la, kote m ap desann, m ap janbe w chak lè m ap desann. Ou byen, m te bay dezyèm nan. Dezyèm nan, li di pou sa ke wap avanse kabann nan nèt.
Pa nèt, li pa close klozèt la non. Wap gen yon wout pou pase wi.
Wap gen yon ti wout pou pase wal nan rad yo, nan klozèt la. Wap mete kabann nan la konsa. Lè konsa ou tap chaje, ou tap chaje plas pou layite.
Ou tap gen vaniti a la petèt.
O bèso a kale tout la yo. Tout la yo. Tap chaje plas wi. Si kabann nan la. Men kounye a tele nou mete anle a.
Plas telè tap chanje.
Men plas telè tap chanje.
Plas telè tap chanje. Oh, e pa tou wap mache fè nan mi yon yo. Mwen menm mwen se sitèt kaban nan te yon lè al tap pi bon vre. Dada, si nan pale pou plas. Kaban nan tap bo klozèt la, tap gen plis plas. Ou tap gen tout espas sa net la. Pou w mete kèlkeswa a sa w vle a. Antouka ti cute, desizyon an nan men w. Guys, si nou bezwen ranje chanm, kontakte m paske mwen m bay medam yo anpil poul la. M pa t panse m te fò nan eta sa non mwen. Menm mwen m sezi bagay sa.

Nap tou retire pati sa nan bèso a paske pap gen ase espas guys mwen te reti yon bò men nèg rapid m ye bo baw guys gade tou cute li gen doulè guys li gen doulè men jan nou metel guys panse m te bay la se sa ki pase vre ou ka wè. Nou ka wè klozèt la. Men bagay yo epi men bèso bebe. Ou wè? Gen bagay wi la, gen bagay wi. Rès bagay yo e mwen ki fè yo. Rès bagay yo? Mwen te panse m te bay la ki pase. Ekriot, sa w ap di guys yo? Bon e guys.
Men guys nou pèdi ti wa bèso a. Pèdi ti wa bèso a. Se sak fè plizyè bòt m pa pral di l nèt pase m konnen lè nou gen yon chanm ki pi gwo yon lè. Men yo wi.
Y ap ka toujou itilize menm lè Jay ta vin pa dòmi nan bèso sa ankò.

Tout bagay ap gentan fèt jodi a nèt.
Guys e tele a. Tele a li rete pou l retire la.
L ap mete l la.

Depil gen doulè kamera a sou li l santi l ta

Hum.
Met sa. Nou. Lè nou nan kota mari nou ou byen menaj nou, nou di yo nou kite yo. Men, gen moun ou pa ka fè jwèt sa yo avè yo, guys. Yo ap fè l pou tout bon, wi. Ou ka fè bagay la pou blag, lè w gade yo wè, yo tou bloke w nèt a vi sou telefòn. Doulè an ti jan amelyore, se ti a sèlman ki avè m la kounye a. Doulè a fè w pale tou. Men Dada guys. Dada ap mete fouwo. Ou pa bezwen bay la pi wo toujou?

Li moute la l gonfle.
Oh. Tout bagay moun isi se liv. Oh Jezi. Meni. Fò mete pil.
Sa te panse. Mwen
sa bay ou mwen.

Guys e moun yo ta sanble preske fini wi eske nou preske fini
eske nou preske fini
guys.

Kounye a la guys, Tookut pral montre nou e chanm nan.
Wap montre yo chanm nan. Nou pral montre yo chanm nan. Ok, nou pral montre nou chanm nan. Enbe, eh komanse non.
Ok guys, e chanm nan pa tro gwo.

He touched me He touched me Men ti kabann nou e la nan dòmi e la nan dodo Men ti vi a guys e la nan dodo ok ok epi nap gade ti tele nou la nap gade ti tele nou la nou konnen deja sa se ti tap de nu an guys. Epi make up vanity a guys la m ranje vizaj mwen lèm fin benyen ok guys se la m chita pou m ranje vizaj mwen pou m fè tout bagay pou m pase krèm sou mwen met pafen sou mwen. M byen chita pou guys yo ka wè non jan chita limen limyè w tout bagay ok guys se la e kòmsi la se wayòm mwen guys ok.
Waw waw waw waw.
Se la m chita pou m bagay vizaj mwen pou m fè tout bagay pou m gade si m ok sou tout bagay nòmal. Ti pafen, ti bagay. Ok guys, so
M pa okipe w. Menm lè m pral bay bebe tete, se la m pral chita pou m ba l tete tou. Hein guys, wè bagay? Nou gen pou nou wè tout bagay sa yo. E pou m fini! Nou wè ki mizè nou te pase nan bèso bebe a guys. Nou te fin retire tout tiwa yo. Nou te fin retire yo. But lè nou fin ranje, m wè lap ka pran tiwa bebe yo. E sa vreman bon paske fok ou jwenn kote pou chanje timoun nan lè wap chanje l. Pase m te achte l se te pou sa plis. E avèk tiwa yo ki ladan nan. Epi pou mwen m pa itilize l guys. Sa te vrèman banm pwoblèm. Lè m gade m analize, m di lap pran m, m fè bebe moute l ankò. Eske nou wè guys? Mizè pou mwen guys, gade.
Fè m pase mizè, m retire tout bagay apre sa l fè m remoute yo menm jan ankò. M remoute l guys. Gade. Tiwa yo, lap byen pran ak bebe. Sa sèlman k genyen, apre sa lòt yo pa genyen guys. Sa se duracell bebe. Ok se la mete rad li. Se la mete rad li. Epi. Me kay bebe. Ok. Se kay bebe sa guys. Lot ti aranjman ki gen pou fet la. Se lem gen tranche lem lopital la. Se dada kap jere dosye sa yo guys. Ok. Nou ka we guys nou ka we.
Nou ka we. Tout bagay koman sa ye. Enh non bebe
tout bagay net guys.
Sa Nou poko met pil ladann guys Nou poko met pil Ki pil li pran beb ou pa konnen? Ti pil yo.
Ti pil piti?
Ya piti piti nan mwayenn yo. Jodia la fem achte pil la met ladann ok guys. Enben nou wè tout bagay. La se mont pa nou an sa. Se mond pa nou an ke nou kreye a guys ok. Se la nap mete fen nan vlog la guys nou te wè tout bagay. Se la nap poze nou pou yon ti tan. Paske nou pa janm konnen kote vi ap mete nou. Nou ka gen pi gwo chanm konsa tou. Nou pa ka fè bak ankò. Kote nou ye a la se moute nap moute ok.
Nou gen sa la jodi a demen nou ka gen yon pi gwo. Nou menm nou pa twò prese. M pa ka di nap mal pase tou. Jiska kote la nap byen pase guys ok. Nap byen pase paske nou alèz e nan kay nou ye a se fanmi kap viv la e nou met tèt ansanm nou byen viv se sa ki pi enpòtan nou alèz lè wap viv yon kote ou sipoze alèz si w pa alèz lage pye w. Guys sèl sa map di nou se mèsi pou priyè nou. Mèsi pou sipò nou. Depi nan kòmansman nou toujou sipòte nou, fanmi an, e nou kontinye ap fè l, nou pa janm bliye nou menm nan lapriyè guys. Sa fè m plezi e se sa ki pi enpòtan, sa ede nou tou nan tout sans. Paske nou pa ka fè yon pa an avan san lapriyè. Se sa ki best la guys. Ok? Mèsi anpil.
Men pa bliye follow nou sou Instagram. Judith Dormeus and. Wanje Dan rapè. Tout kote guys.
Tout kote net.
Nan moman sa yo si nou wè nou pa lage souvan nou konnen gen kèk piti bagay. Men nap travay. Nap travay kanmenm pou nou. Menm ke nou pa ka lage chak tan. Menm ke nou di nou bak ou wè nou fè 8 jou. Jiska 15 jou nou pa lage. Nou pa bezwen di ap pale. Tankou pale nenpòt jan pou panse ke se espre nou fè nou pa lage. Bagay yo pa piti nan men nou se sa ki koz.

Bel ti bout video la. Mwen gen pou nou lage bel ti bout video. Video bebe tou.
E la nap lage yo. Si nou pa follow nou sou Facebook. Nap mal pou we. E sou tiktok tou.
Mwen gen tan we ke nap byen pase sou tiktok la la nan moman. So an kontinye pataje. E pi tou misyon se 20k. 20k avan bebe fet. So guys. An kontinye pataje bay yon fanmi yon zanmi pou ka ede nou avanse guys.
Se la nap mete fen.
Ya se la nap mete fen. Map diw mèsi paske ou te pèdi tan pou gad tout videyo a son pa skip li. Bye bye.